Byenveni sou chanèl sa ki se chanèl maestro J-polo e map di nou mwen nan studio J-polo production vin anrejistre mizik ou. Sijè nou pote pou ou jodi a se gen yon lòt timoun nan fwaye a oubyen gen yon lòt timoun nan mezon an. Avan nou pale de sijè a Map pran le plezi pou m salye chak moun ki pran le tan pou yo kòmante anba videyo m yo, pou yo pataje yo e pou yo like yo tankou Rodjoumy Dieujuste ki te kòmante anba videyo presedant lan, Maestro Beethoven epi Franklove e tout lòt moun ki toujou fè sa, ki toujou pataje videyo m yo, ki toujou like videyo m yo. Ou menm ki nouvo sou chanèl la, map di w abòne, like, Kòmante epi kwoche klòch de notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo ke nap lage yo. Si w bezwen yon ti kote pezib, yon ti kote pou manje avèk asirans, ou bezwen fè reyinyon, ou bezwen pale avèk mennaj la, vin jwenn nou nan Harmonie des Arts Bar Restaurant. Adrès la se, Dèlma 31, Rue Hat ii, Numéro 2, Harmonie des Arts, Bar Restaurant, Delma 31, Rue Hat ii, Numéro 2. Ann pale de sijè a kounye a. Sijè a se, Gen yon lòt timoun nan mezon an. Anpil dè fwa, premye timoun ki toujou vin nan mezon an, premye timoun de koup yo toujou fè, yo toujou santi yo tankou yon prens. Yo toujou santi yo tankou yon prensès. Se yon timoun ki toujou la byenvni. Kòm mwen te di nan videyo presedant lan, ke ou vin twouve anpil nan sosyete a, paran fi, paran nèg, paran paran gason, kouzen, kouzin, vwazen, tout moun sa yo, yo pòte letan pou yo ap siveye kilè fi a ap di li santi l pa byen, Kilè gason ap di madanm ni pa santi l byen, kilè fi ap krache, ki kote l ap krache, eske l gon ti cups nan men l oubyen yon po ban nan men l. Sa vin rann anpil nan moun sa yo, se kòmsi w vin di moun sa yo tripotay. Poutèt kisa? Paske yo tout ap siveye. Men, sa m vle fè n konprann, premye timoun nan toujou la byenvni. Se tout moun k ap pote kado. Se tout moun k ap pote yon kichòy. Kouzen ap pote, matant ap pote. Paske se premye timoun yo bezwen gade eske Bondye ap beni zantray moun sa. E pa mank deksperyans ou toujou jwenn moun ki prè pou yo pote sipò yo avèk premye timoun sa, yo yo toujou prè pou pote sipò yo avèk paran sa, avèk jèn manman sa. Men sijè a pa pou premye timoun nan, ann pale de dezyèm timoun nan paske se sou li nou vle santre nou. Souvan dezyèm timoun nan yo lè yap vini Nou ka di timoun sa yo toujou santi yo meprize, yo toujou santi yo imilye, yo toujou santi ke yo pa labyenvni, e se pou yo souvan pa gen preparasyon. Pandan ke se de seri de timoun ki toujou trè sansib. Se de seri de timoun ki ta mande ke ta dwe gen plis preparasyon pou yo. Li pral yon kesyon de distans daj, li pral yon kesyon de ekonomikman kijan sa ye, e anpil dè fwa, Nan dezyèm timoun yo, paran konn pa gen tan pou yo. Premye timoun yo n toujou jwenn paran gen tan, paske y ap dolote timoun, grann gen tan, matant gen tan, manman gen tan. Men dezyèm timoun yo, manman toujou nan travay, papa nan travay, se prèske yo vin, e yo konnen ke yo vin gen eksperyans, yo pa pote atansyon avèk sa. E dezyèm timoun sa yo, jan m di nou an, yo toujou meprize. An n pran de kontak. Premye timoun nan avèk dezyèm timoun nan. Souvan nou pa janm rann kont ke premye timoun yo konn egoyist. Li mande ankò on ti tan pou nou fè premye timoun nan asepte dezyèm timoun nan. Se fè premye timoun nan manyen vant E e manman. Se fè timoun nan pale, se fè premye a pale avèk e e sat nan vant lan. E se sak fè nou konn wè ke gen de seri de dam, gen de seri de moun k ansent, nou konn wè premye timoun yo, nou konn wè pi gran yo ap bat manman an nan vant. Lè l ap bat manman an nan vant, se paske l santi li menm gon moun k ap vini, k ap vin pran plas li a. Li santi ke afeksyon l yo pral redui. Li santi ke l p ap chèf ankò. Li santi l p ap prens ankò. E l santi ke Tout sak te pou li yo pral pataje oubyen yap pran tout. Kounya se wòl nou pou nou fè premye timoun yo asepte dezyèm oubyen twazyèm timoun ka fèt nan mezon an. E youn nan bagay ki konn pi dur ankò se lè yon moun fè yon timoun jodia apre setan apre uitan se lè sa l chwazi fè yon lòt timoun. Ban m bay ide pa m sou sa. Premyèman, yon timoun ki gen dizan, yon timoun ki gen uitan, li konn difisil pou fè premye timoun sa a asepte dezyèm timoun sa a. Li konn difisil pou fè ke li adapte l avèk timoun sa a. Paske ou pral, nou toujou, gon bagay nan sosyete a nou toujou di ke fò n fè timoun pou premye a ka pote pi piti a. Wi fò n fè timoun pou premye a ka pote pi piti a. Men, nan premye k ap pote pi piti a, ki jan sa konn ye? Paske, li menm li vin santi ke ou pra, ou pral nwi l, paske l nan moman jwèt li, se lè sa a ou menm ou pral pran l vin fè l chita dèyè do lòt timoun, se lè sa ou pral nan fè l pote timoun, se lè sa gen yon pakèt bann bagay ou pral fè l, ke li menm li pa bezwen. E, di kote ekonomik, di kote edikatif ankò, Sa a se opinyon pa m m ap bay. Ki pwoblèm m wè sa konn genyen? Jodi a w fè yon timoun, w ap redi pou w peye lekòl pou li, apre dizan w fè yon lòt timoun. Selon mwen ki pwoblèm m wè sa bay? 1, Lè ke mwen menm mwen nan senkantèn, mwen nan swasant mwen nan swasant mwen yo, Pandan ke map batay poum fè timoun sa fini, vin gen lòt la kounye a apre 10 ans ankò k pral tounen nan menm etap la. E sim gon lòt on lòt twazyèm ankò se menm bagay la. Se kòmsim kondane pou map peye lekòl kondane pou map peye lekòl. Se kòmsi ou toujou ap fè bak. Se kòmsi ou toujou gen yon lekòl wap peye. M pap m pap pale pou moun ki marye a 20 ans ke se sikonstans ki fè yo marye. Pase ann pran sa kòm egzanp, lò gen on fi k gen 20 tan, nèg la gen 22 zan, nèg la gen 23 zan, fi a vin tonbe l ansent, se pa 2 moun ki te vle fè on fwaye ki marye. Se pa 2 moun lanmou fè yo fè on fwaye. Se pa 2 moun ki te prepare pou gen 1 yon fwaye, 2 pou gen on timoun. Se de moun sikonstans fè ke yo fè yon fwaye. Se de moun obligasyon fè yo marye. Moun sa yo la, m pa ka pral mande pou moun sa yo fè, itilize metòd pa m nan, menm si m poko ba nou metòd pa m nan. Se pa de moun m pral mande pou ki fè timoun apre twazan, apre katran. Moun sa yo, yo ka fè yon timoun pandan ke yo poko janm ka pran elan Kounya si 2 moun sa yo vin fon timoun apre 10 ans ou pa gen anyen ou pral di yo. Men lè w pran 2 moun ki pre ki prepare, lè w pran 2 moun ki prè, lè w pran 2 moun ki ta ranje yo pou yo te marye, jodi a m ka di ke gon jan nou ka mye prepare nou. Ban m eksplike nou metòd pa m nan mwen menm. Metòd pa m nan se ki sa li ye? Metòd pa m nan, lè mwen menm avèk madanm mwen nou fin marye, nou pran letan nou di ke aprè tèl dat tèl dat nou ta anvi gon timoun. Choz di vre, nou vin gen yon timoun. Men sa k vin bèl nan istwa a, madanm mwen te tèlman vle gen timoun yo, li te menm mande èske, li te menm di si Bondye ta ba l 2 timoun, li t ap santi l kontan. Lè sa l gon sèl doulè. Men se yon sèl timoun ki vini, se Polo ki vini. Ebyen, apre dezan nou vin gen yon lòt timoun. Men kalkil la, se pa paske se paske m cho madanm mwen cho, kòm gen moun ki te panse sa, gen moun ki te kouri di madanm mwen, gen moun ki te kouri di fò madanm mwen ta fè yon planin, fò l ta sesi, fò l ta sela pou l pa plede grennen timoun. Men, Pwoblèm nan se pa yon kesyon de grennen timoun. Pwoblèm nan se yon kesyon de preparasyon. Paske nou menm, ki sa nou te konprann, ki sa nou te wè, nou di ke si n gen yon timoun ki gen ennan epi lòt la l genyen twazan, timoun ennan l kab toujou itilize bagay moun twazan an. E lè ke wap peye lekòl, si m gen youn ki tèmine jodi a, ki fin fè filo l jodi a, apre 1 an oubyen apre 2 zan, lòt la ka tèmine, m konnen lè m nan senkantèn mwen, lè sa a map poze. Se metòd pa nou an sa. Se preparasyon pa nou an sa. Paske nou vin di si timoun yo, dekalaj daj yo pa twòp, yap. tèmine youn apre lòt, e lè youn tèmine youn apre lòt, nou menm n ap gen yon ti jan pou n, n ap gen tan, n ap jwenn yon ti moman pou n pran yon ti souf. Men lè w gen yon timoun jodi a ki tèmine, apre uitan, apre setan, ou pral gen yon lòt ki pral tèmine, se kòmsi ou pa janm pran souf. e sa rive anpil nan nou nan sosyete a, jodi a youn tèmine, pandan ke apre senk an, son lòt ki pral tèmine, pandan ke apre uit an, son lòt ki pral tèmine. Se kòmsi ou menm ou toujou kondane pou ap peye lekòl, ou toujou kondane pou ap travay trè di pou lekòl, ou menm ou vin pa janm gen ti, ou menm ou vin pa janm gen ti tan pou ou, ou menm ou vin pa janm rekipere ou, ou menm ou vin pa janm gen tan pou poze. Se vre, on moun ki f'on ti fi, on moun ki f'on ti gason, La a, m pa pral, m pa pral di ke sa ka itilize rad sa, sa ka itilize rad sa. Men, lè w gade ke yon moun sa fè ti fi sa, l fè ti gason sa, li fè ti, li fè 2 ti gason, yo ka itilize, yo, yo ka antann yo. E 2 timoun ki prèske nan menm kategori daj, yo pi fasil ka grandi antanke 2 patenè. Yo ka grandi antanke 2 bon zanmi, antanke 2 patenè, antanke 2 moun ki vle fè lawout. Men lè gon dekalaj daj, La ou pral di fò sa ka voye zye sou sa, nou pa gen pwoblèm, fò sa, fò Pòl ka voye zye sou Andre, fò Janèt ka voye zye sou Pyè. Men, di kote ekonomik, ou kondane. Se nan lojik sa, mwen di ke, ke apre ennan m konnen m gon timoun ki tèmine oubyen ane sa m gon timoun ki gradye, Epi apre 5 an m pral tounen nan graduation ankò. Oubyen apre 7 an m pral tounen nan graduation ankò. Mieux vaut que ane sa a, m gen graduation, epi apre 1 an, 2 zan, m fè yon graduation, mwen menm m gen tan pou m poze. M pa pale pou de moun ki pa prepare. M pa pale pou de moun ki pa prè. M pa pale pou de moun se pa konsantman ki fè yo marye. Men de moun se konsantman k fè n marye, m panse gon jan nou ka prepare vi nou. Ou menm, di m kijan w prepare pou fè timoun ou yo? Kijan w prepare pou e kijan ou aranje w pou vini timoun yo? Si w nouvo sou chanèl la, pa bliye abòne, like, kòmante e koche klòch de notifikasyon an pou w pa rate youn nan videyo ke n lage yo. Se zanmi w Maestro J Polo, mwen di w a la pwochèn.